Hey guys, se frè ou zanmi ou Carlo nèg konpitè an ki vini avèk videyo sa a, kote ke mwen pral montre ou kijan ou kapab ale sou entènèt download yon pwogram epi enstale l lan konpitè ou. An pou w fè sa wap bezwen yon wap bezwen gen entènèt dabò epi wap bezwen genyen konpitè. Ankò chanèl sa se Carlo the computer guy map mande nou Pa bliye abòne, pa bliye subscribe, pa bliye pataje l, pa bliye like videyo sa a, e pa bliye peze sou ti bouton notifikasyon an konsa chak nouvo videyo ke mwen mete nap kapab konnen. An nou ale an al gade kijan nou kapab enstale yon pwogram mete l nan konpitè nou. Ok, nou ouvè konpitè an, lòske nou ouvè konpitè an, pa egzanp mwen konpitè sa la mwen fèk enstale Windows 10 sou li, mwen pa gen anyen ladan l ankò senpleman Windows, e lè w enstale Windows 10, sèl sa w gen, ou gen pa egzanp web browser sa a ki rele Microsoft Edge, se pou Microsoft li ye. M ap itilize l, m ap klike sou li so pou nou ale chèche pwogram sou Google. Ok, sa nou pral fè, nou pran nou di nou pa gen anyen sou li, nou pral mete yon lòt web browser, nou pral mete Google Chrome. Pou nou mete Google Chrome, sa nap fè nou prale lan search box lan anlè a la, ok, epi nou pral tape, nap klike mouse bouton goch mouse lan sou li, anlè a, klike bouton goch epi nap tape Google.com, ok, nap tape Google.com, kounya nou pral lan website Google. Detan nou lan website Google, kounya la sa se search engine Google an, ok, ti pati sa la, e la map tape, map mete, map di ok, m bezwen Google Chrome. M bezwen Google Chrome, m tape m di Google Chrome. Lòske m tape Google Chrome, mwen gen opsyon li di mwen sa, la ok men kote wap, si w vle download wap pran sou pwogram Google Chrome nan lan google.com ki website Google. Se la mwen vle. La m bezwen nou fè anpil atansyon paske Lè wap download yon pwogram konsa ou bezwen si ke kote wap download la se yon kote ke ki legit tankou yo dil an anglè oubyen yon kote ke ki vrè sam vle di par la pafwa gen lòt bann website ki poze kò yo menm jan avèk yon konpayi epoutan lè w klike sou li se viris ki al sou konpitè w oubyen pwogram nan w enstale ladanl lan li gen lòt bagay ladanl ki ka koz viris antre nan konpitè a oubyen lòt pwogram ke w pa bezwen. Ok Kom se lan Google m ye la ok m wè l make Google dot com map klike sou Google Chrome download Chrome today m klike sou li la sa map fè lan paj sa la map di ok got it sou gen bar sa ki parèt ok klike sou ok got it peze bouton goch mouse lan sou li ok m pa bezwen kounye a la Nan Google Chrome nan men li m kapab klike sou sa, peze bouton, m kapab klike bouton dwat mouse, goch mouse la pou m download, men avan m fè sa map retire check sa la, wè la, li di m konsa help make Google better automatically by sending usage statistics, sa vle di kenenpòt bagay ki pas ki rive nan konpitè w la nan Google ke lè wap itilize Google, Google bezwen konnen, m pa janm chwazi sa mwen menm, map klike no m pa bezwen sa, pa egzanp m retire check lan. Ok mwen retire check la epim klike konnya sou download chrome lè wap download yon program sou konpitè a ou bezwen lil ou bezwen li sa wap sa wap sa wap download lan pafwa anpil moun lè yap download yo just klike next next next next next epi lè w gade konpitè a gen la plen avèk anpil bagay ok ahh konnya la mwen map klike konnya la lèm fin klike download google an li parèt anba la kòm nou kapab wè Ok li make run, save and cancel. Sim vle enstale pwogram nan konnya la map klike sou run ok map klike sou run oubyen sim vle save pwogram nan lan konpitè an epi poum al aprè mal enstalel map klike sou save ok pou sa pou leson sa nap klike sou run oubyen sim pa vlel tou map klike sou cancel ok nap klike sou run. Kounye a la, nou sou pwogram nan. W pral wè sa k pral parèt. Ba l yon ti tan. Epi ou wè la tou, anba la a, ou wè li gen yon ti, l ap flache. Ou kapab met mouse lan sou li epi w klike sou bouton goch mouse lan. Kounye a la, li di ok, Windows lan parèt. W ap klike yes, sa vle di ke mwen vle enstale l. Klike yes. Konya la ou kapab close window sa ok an nou kle nou pa bezwen sa ankò nou fèmenl pou konya. Sam fè mwen mwen itilize Microsoft edge pou mwen enstale Google Chrome ok aprè nou pral itilize nou pral itilize Google Chrome pou nou al enstale yon lòt bagay. Lap pran tan, bal tan epi map poze m ta pral poze video a kòm mwen preske fini ok m pap pran sa m pap fè sa ok lap enstale. Google Chrome fin enstale kounye a la li ouvè paj sa e lè n gad an nou di nou minimize paj sa. Lè nou gade sou sou desktop la nou wè vreman vre gen yon icon oubyen yon imaj Google Chrome ki sou desktop la ok men m ouvè l la m kapab klike get started oubyen m close m gentan close sa si m vle tou mwen close windows an pou m ouvè l ankò m ap just map just ouvè pa egzanp peze bouton map ouvèl 2 fwa pa egzanp map klike sou li map klike tap tap peze bouton goch mouse lan sou li 2 fwa epi m epi m ok m fèl vin pli gwo ok google chrome sa m toujou fè nan google chrome mwen renmen itilize google chrome an plis ke tout lòt web browser yo lè lè w fenk ouvèl li mande w èske w vle google chrome se li menm ki web browser favori w ok sa map fè map di yes map di set as default klik sou set as default kounye la chak lè ou sa vle di ke se google chrome kap web browser ou favori menm lè lòt yo la wi men se google chrome pral montre ou sa vle di alright microsoft edge kounye la lè paj sa ap ouvè wap vin wap klike sou wap vin nan nan kote yo di web browser ou wè l make microsoft edge map klike sou li epi map chwazi google chrome Ok, mwen chwazi Google Chrome, konya la m kapab klike, mwen fini. Ok, pou nan Google Chrome ouvè, an nou di nou ta bezwen install yon program ankò lan Google Chrome, ok, nou gon Google Chrome ouvè, konya nou te itilize Microsoft Edge, e nou bezwen lòt program. An nou di m pral nenpòt program, ou kapab itilize, installe nenpòt program, men m ap chèche yon program yo rele 7-zip. Ok, m just vle montre nou kijan lè n ap download yon program. M k ale lan Google banm moutre sam sot fè a M ale lan m ale lan search engine nan pa bliye sa se search engine nan epi sa se adrès la anlè a se adrès ok sa se search engine ok map tape 7 zip 7 zip se pwogram sa mwen vle download e enstale ok m kapab klike la wè l banm opsyon 7 zip premyèman mwen lan 7 zip dap org Map klike sou download 7zip. Li mennen m nan yon lòt window. Kounye a m kapab chwazi nenpòt ladan yo la mwen vle download. Pa egzanp, download 7zip for windows. M kapab di ok, mwen vle download 64 bit. Pa egzanp, fò w fè atansyon konpitè w lan, lè w ap download yon bagay nan konpitè an, make sure ke sa w ap download lan li gen menm hardware avèk konpitè w lan. Bon, si w konpitè w lan gen yon konpitè nouvo ki resan, lap sixty four bit ok si e konpitè ke son'w gen ou fèk achte lap sixty four bit si ta gen ou dwa gen yon konpitè ki ansyen anpil ou kapab ou kapab gen thirty two bit m pa pral nan eksplike sa kounya la men wap klike sou download ok nan seksyon sa la wap klike sou download bò sixty four bit lan detan map download gade sak pase detan m klike sou download kounya sou men goch mwen la ok pwogram nan m pral montrew Sou men goch mwen la anba la ok ou wè la Google Chrome t ap download li gentan fin download se pa Google Chrome non 7 zip gentan fin download kounye la m kapab klike sou li si m klike sou li gade sa k ap pase ok m klike sou li ok m peze bouton goch mouse lan sou li epi kounye la li ban m Windows la mwen klike yes Ok. E pi tou, li mennen mwen la, li di m ok, eske m vle enstale l. Si m vle enstale l, m ap klike, m di install, ok. E pi l di m konsa li gentan enstale, ou wè. 7zip is installed, e pi se yon ti pwogram byen rapid, e pi m klike ok, close. Li enstale. Ban m montre w kote pwogram nan, pwogram yo ale lòske w download li. Pa egzanp, lè w download pwogram nan, li ale lan kote yo rele download folder. Ok, pa egzanp mwen gen download folder a la a. Pa egzanp Google Chrome pou yon rezon pou yon lòt li pa ale lan download folder an. Men si m te save li avan m enstale l, li, pa egzanp lè m save li, m pral montre nou, ala lè m Google Chrome ankò. An nou tape 7zip. Ok, 7zip. Kounya m ale nan menm paj lan. Kounya si m klike download. Kounya m gen chwazi youn la ankò. An nou ta chwazi 32 bit la. Ok, m chwazi premye sa. Kounya m kapab klik la a. Mwen kapab di show in folder. Ok. Show in folder, euh, la wi m make show in folder li montre m mwen gen li lan download folder a tou. Pa egzanp ou gen dwa pa vle enstale l euh, konya la men li lan download folder. Uh, lòt sa nou te fè ankò, lè nou tale lan Google Chrome, m tounen pou montre nou. Ande lan google.com. Konya la, lan nou di m vle, m vle download Google Chrome. Welcome download. An nou di m ale lan download now. Ok, m vle montre nou. Map retire sa. Map di download Chrome. Gade sa l fè. Ok, konya la wè Google Chrome. M kapab klike sa. M pap enstale l. Si m klike sou li lap enstale men m pap fè sa. Men sa map fè, map di show in folder. Kounye a la Google Chrome li nan Download folder a. Men si m klik Google Chrome depi m fin enstale l pou yon rezon pou yon lòt, li pa vle li soti nan Download folder. Ok. M te just vle montre nou sa. Se konsa w kapab download nenpòt pwogram nan konpitè a. E lè w ap download li ou bezwen li sa w ap download lan. An pa senpleman klike next next next next next paske pwogram ou gen dwa ap download la li gen dwa package ou byen li gen dwa vini avèk yon bann lòt pwogram ki pa ou pa bezwen kounye a lè w enstale pwogram sa li lan konpitè a li gen dwa vini li gen dwa koz ou konpitè w vin slow li gen dwa koz konpitè a gen anpil bagay k ap monte sou li ou bezwen fè anpil atansyon a sa e pa bliye si w gen kesyon tou poze kesyon e fè kòmantè, pa bliye like videyo an ok, e pa bliye peze sou ti bouton notifikasyon an, pa bliye patajel e pa bliye subscribe oubyen abone avèm ok mèsi.